Yeah, mi cultura. Mizik sa Dominik la renmen l menm. Ah, tande, tande, tande. Lè m di Mikaben son foulay la, fò n tande nan ki sans. Nan ki sans? Premyèman, Mikaben di l ap travay pou nou san n pa konnen. Ou panse m pral pran Mikaben o serye? Non, ban m di w, sa son lòt bagay li te ye. Deba sa son lòt, yon lòt bagay li ye. Li pral tèks mwen, yo bòdè, tande bòdè. Se sa m pa vle avè w. Ey yo! An n rete nan pati serye a, pa fè sa baz. Msye nève m nan. Toto tande m.
Mikaben pral di Toto tande m Toto. Toto tande m. Gen lè bagay ou pa konprann. M ap travay pou nou san n pa konnen. Pandan se tan Disenna. M di a Mika e frè m ou ye cheri m. Si w ap travay pou mwen. Ou ta sipoze mete m okouran. W ap eseye regle afè nou. Ba sa depi ane pase. Mikaben. Ou gen pwoblèm wi menn. Mikaben fon vwa jwèt pou mwen. Gade Mikaben fon vwa jwèt pou mwen.
Lèm wè mikaben ap tchoulop a Jason Derulo m gentan konnen ayiti eklate pral eklate nan le mond wi papa.
Misye poulop an bèt la. La vre pa gen anyen pase sitou patnè sa se ayisyen m tande l ye etc. Sa di m panse misye ta gen plis. e volonte pou l ta ede yon atis ayisyen parèy li ki gen anpil talan. So, m te gen tan kontan anpil pou Mika, men lè m gade m wè se yon Happy Birthday Mika te just chante epi l disparèt wi. I don't know. Li toujou ap pale de momentum. Men sa m ap di nou an, sa m ap di nou an senp, sa m ap di nou an senp. Mesye, jou nou genyen moun a kòb ki antre, menm kòb ou wè k envesti nan gaz, kòb k envesti nan kouran, kòb k envesti nan wout, kòb k envesti, jou endistri pa nou an gen enterè sa a ladan l, milyon ap depanse ladan l, n ap konprann li. Men m pral eksplike nou yon bagay mesye. Li difisil pou kò sòvè lè menm lakay ou pa ka vann tèt ou byen. Ann gade page nou, ann gade klèb n ap evolye, ann gade espas n ap evolye pou nou kòm kòmantè. Ann gade bon, mesye gen yon seri de eksperyans mesye. Pa gen 2 stage ou desann epi apre sa nan pita w gen pou w al jwe Esquina Latina epi w wè reyalite a fout yon kalòt ba w. Sa pa wè yon mwen pou w di?
M desann on stage Bèsi mesye devan 23 mil moun map di moun men lè m bay m ka wè kout men an lè a fini epi pi gwo reality check m pral pran sèke lè m desann stage la m tankou Michael Jackson mesye laprès ap mande m fè foto bagay wadèvè li bagay gwo bagay medya fransè gwo bagay. Met la kamera la Panch w ap byen pran w ap byen pran kamera pou fè foto pou mwen epi epi mesye 4 jou aprè m sot an Frans epi m gen yon bal Esquina Latina.
Ou sot pari ou tobe nan eskina. Baz.
Bon ba e kontan e ba e ka kraze moral ou. Oui.
An tou ka eskina elik pou ve peyi. Pa vin pale l mal pou mwen la. Non non non non non. A oui.
E lò e lò de vil kòbou. Konpren ni sa map zou la.
Konpren sa map zou la e. A e di ke le nap gade mesye. Le nap gade mesye. Jan nap evolye an do endistri. Etranje a pa gen. Yen vin chèche la non.
Non, li pap jwenn anyen. Bon ban lè zan. Ou pa ale pou sa non, mesye. Tande, ou gon peyi pa gen night life. Tande, ou gon peyi pa gen night life. Mesye, sa deranje mwen ke map pale de republik vwazin nan. Men, mesye, ou e moun sa yo, yo bay night life. la enpòtans wi. Lè w ap gad peyi a mesye, restoran 24 sou 24, klèb 24 sou 24, kazino 24 sou 24, gade, ou gen, gade klèb, klèb, e bouzen 24 sou 24, sa vle di ke gouvènman dominiken an, m ap pale de sa talè a nan yon lòt live, nèg yo konnen ke etranje k ap vini an se dèyè plezi l ap vini. So yo envesti nan plezi a. Epi therefore w ap wè ke mizik nèg yo ap reyone tou. Men nou pa kap fè ti bagay tou kote ke, mesye nou gon peyi 10 zè di swa pa gon moun deyò a la. Pa gon mouch. Si machin mwen la mal vire la bò lakay mwen la m si sèten m pap jwenn 2 machin nan lari a.
Pa gon mouch. Ok mesye banm di nou bagay byen rapid. Kòm kòm nou gen e bay pwoblèm kòb.
Tel pral kò sovè la mesye. Li pwoblèm kòb. Ann di Tony. Tony, m panse ke, bon m pa pral di, m pa pral pale de bagay ki twò pèsonèl ansanm avè w, men èske w pa panse gen sponsò ki ansanm avè w ki ka, ki ka, ki ka met men ansanm avè w e ki ka kòmanse chemen an? Paske men, sa n ap defann, se koulwa. E pa kòb sa, n ap pale. Tande, tande, banm di w. E pa de kòb sa yo n ap pale mwen. Panch, ti jo banm banm fon rectification pou panch. Wi, m gen 2 sponsor ki kapab fon envestisman pou nou rejwenn lòt makèt la. Premye sa pou konnen, ki sa lap pote an plis nan lòt makèt la pou sponsor an. Pa egzanp, an di konsa ke Comme il faut vle fon envestisman. nan lòt makèt pou l vann Tony Mix? Kisa l ap pote an plis pou Kòmilfo? Eske lòt makèt la konsome Kòmilfo? Se sa an premye. Paske pou yon moun ede w nan yon envestisman, fòk li konnen ke l ap nan avantaj li. An di ke Kòmilfo deside de envesti 1 milyon dola nan Tony Mix, pou l fè l fè yon mizik avèk Davido, ou byen pou l fè yon mizik, whatever, atis ameriken an, an m di pwojè a koute yon milyon dola li envesti l. Eske tout Nijeryen pral fimen kòm il fo? Se kalkil sa kòm il fo fè dabò. M pral ba w egzanp ki trè senp ankò. Te gon lè m te fè yon tweet, m te di, sa gen 2 zan de sla, m di wey, m delivre Johnny New York avèk 2, 3 lòt moun ki te gen yon kominikasyon antre yo, yo te di ke Pouba vle rantre an Ayiti pou li siyen yon atis. Kote ki tout Ayisyen kapab rete Pouba. Lè m al nan rankont avè yo, nou chita, nou pale, tout bagay sèlop. Apre sa m fon trip, m di, woy, m delivre. Lè y al fon etid de mache. Yo wè Ayiti son peyi pòv. Eske pa jou an di. Ke popilasyon pa mwayen pou l nan achte pou ma mete sou li. Achte pou ma.
Yo fè etid de mache. Yo menm voye moun an Ayiti. An apre bòdè. Yo reject nou menm. Yo di non bòt nou devle travay avè nou bòt. E li enposib. Paske yo wè ke maket nou. Son nou tout sa n ap di yo la pa gen moun ka fè. Eskize mwen.

Kite Tony frape non G. Non, se m pa frape non.
Nan big up kòm se fo. Yeah. Tande.
Bèl demakaj. Bèl krazèt fwaye. Bèl sekrè. Kasumi, kòman ou ye? Nou mete peti chèf devan kòm egare epi e Djed la kap fè koze an avanse nou pap kite sijè a respè an avanse ti Djed peti chèf kòm si egare ap fè mizik epi e Djed la li menm kap moulen manba devan an ale an ale an ale an ale nou pap rete an di bit
mache chwa pa vin frèm mache chwa mache chwa kalbavenski dòmi papa misye pa janm leve non papa.

Sa vle di ki sa? Ou ta pran pa egzanp yon asosyasyon 2 gran nèg oubyen 2 gwo biznis ki gen kòb la la pou sa, ki dispoze pou sa. Ki siyen 2 atis a 2 vil pri. Èske ou tande sa m di a? Vil pri. Lè m di w vil pri a, vil pri. Epi kounye a, ki pou gen kontak yo, etabli kontak yo, investi kob la sa fèt otherwise ou poko nan crossover ou byen a mwens ke fò ta jwenn yon ti jeni yon nèg kòm si m ta di w ki ta parèt la ki gon talan ekstwòdinè tankou yon sòt de jezi kris ki parèt epi pou tout moun vle l epi pou boum bagay la ta eklate Bon nou gen talan yo deja m pa kwè sa nou gen tout talan yo deja e nan tout tandans. Nou gen tout talan yo deja. Mwen panse sa. Mwen pa fin kwe.
Se yon moun de nouvo ki pral pou moun lout bagay. Mwen panse sa Tony. Mwen nou gen tout talan yo net. Nan tout tandans, nou gen tout talan yo deja la kay nou. Mwen panse sa Tony.
Mwen mzou bagay.
Mwen panse ke e Davido avek plijelon atis anko e gen plis talan oubyen pi fò oubyen se yon pwoblèm de makèt k ap kraze nou konpativman avèk Roody? Talè, talè.
Rete tande mwen, rete tande mwen. Èske ou konn gade The Voice?
Sometimes.
Èske ou konn gade The Voice, Roody? Oh!
Freo, The Voice se la tout kalite talan pure yo chita wi mèt la. Ok, kounye a tande. Èske ou wè kijan yon platfòm ki gen on milyonè ladan ki gen, se ti patnè a, patnè ki le Simon an, Simon, mm-hmm. se msye ki fè cho sa. Msye son multimilyonè li, msye depanse kob li, msye fè a fè. Yo. Esko la? Mm-hmm. E pi, gade pou wè ki jan lon nèk fin chanpyon nan The Voice, Mwen fon pa video. Pou la bel tou pran ou. Sa vle di, se kom si mna dou son ajan ki la kap detekte. E menm jan avek ajan football. Nek kap mache nan resin, nan violet, nan bagay, nan club. E ben,
e ben, e ben, se pou mwen tou. E pi kapal ki pral vann ni nan Manchester United paske se lal gen koulwa. E men se exactement sa mne pou mfey. Ebyen Maiji banm di yon pawòl. Nou gon ti platfòm konsa isi ba wi. Ann pran egzanp konpayi telefòn ki te fè ti konkou m te pase ladann nan. Wi. Se yon bèl platfòm ki fè w idan ki jodi a la si m deyò se gras a avèk konkou sa. Of kòs. Se la moun premye konnen m fè konesans avè m men apre sa si m t ap ret tann moun zanmi m te mouri nan fim nan deja. E gade ganyan yo. Gade Ghanien, sa Ghanien yo devenu? M kwè m se moun nan Digicel ki soti nan Digicel Sans ki rive pi lwen wi. Nan, nan, nan, nan. E Roody wi? Roody. Roody, tande sa.
E jiska jodi a, jiska jodi a m ap pale avè w la, menm konpayi sa poko rele m on fwa non pou m ta siyen ansanm avèk yo. Enben.
Ok. Ou di sa pa siyen w? Nan kisa? Son kesyon m poze. Tande.
Tande. Roody. Men sa men men mwen vle di w. Menm demanch ke w wè nèg y ap fè pa egzanp nan mache afriken yo. Menm demanch pou wè nèg y ap fè nan tout ti peyi ann Ewòp, tout gwo peyi ann Ewòp, tout ti peyi ann Ewòp nan foutbòl. W ap wè gen de jwè k al tonbe nan Manchester City, gen de nèg ki nan Séville, gen nèg ki nan Villarreal, gen nèg ki nan Elche, gen nèg ki nan dis, gen nan dat. Poukisa? Paske gen de ajan ki la ki pou rekrite moun depi alabaz, ki pou al vann nan klèb sa yo. Sa vle di ke nèg la lè l siyen yon kontra, ki sa l fè? Roody ap jwe foutbòl byen, ki sa l fè? Li pran Roody, li siyen yon kontra a Roody pou yon milyon dola. Ou la, Roody? Roody gen 13 an. Li pran Roody a yon milyon dola pou jiskaske li rive 18 an. Epi l pran, li pran Roody kounye an la l vann li avèk Manchester City pou 14 milyon dola. Èske ou la? Ou konprann sa m ap di w la? Donk sa vle di ke se menm demach sa pou nou ta fè. Yon konkou tankou Digicel Stars, ki sa pou l ta fè? Fòk li ta tou genyen yon envestisman nan Karayib la, pa egzanp, kòm li gen kontak nan Karayib la, m pa di Ozetazini, men kan menm, pran Roody Roodboy, tou mete l an kontak avèk koulwa pwomosyonèl ke l genyen nan Karayib la, tout gwo radyo ke l genyen, RCI, e tout gwo radyo bay sa yo, tou.

That's it. Tande, Of oh. course. Tande.
Of E la nou ye wi. Tande, men sa m di w. Lè Digicel envesti on kòb nan Roody pou lòt mache a, se kisa ke li, Digicel, konfime ke l ap rapòte? Men tande, M panse Digicel ke, nan tout Karayib la tande.
deja. Digicel Si Digicel Masisi, enve- Digicel Gwadloup, Digicel, Digicel nan tout Tout anti Karayib la. sa, konpayi sa ladan l wi, e Tony. Tout anti sa w la ap di, Djo ap di w la la. Digicel nan tout. Wi.
M pral ba w egzanp ki trè senp. Dènyeman yo siyen Bounty Killer. Wa yo pa pran Bounty Killer, yo voye l Ayiti pou l fè yon seri de bagay. Vin avèk Bounty Killer Ayiti, se yon lòt kontra ke l ye. Se yon lòt kòb anplis. Paske yo siyen Bounty Killer. Bagay nan n ap pale.
Tony, e pa menm bagay la non n ap pale. Wap pale de bon, wap pale de maket Ayiti an, pa mwen? Non, map pale de Digicel Stars ki ta sipoze rekrite chanpyon an epi li emèt li bay on labèl ki nan zòn Karayib la pou labèl sa a konnen ke son chanpyon ki soti nan platfòm sa a e ke li menm li tou garanti, atis sa a tou garanti kontra sa a. kontak sa. Dakò, pa gen pwoblèm.
Si di, tande, si Digicel ta envesti yon milyon dola nan Roody, pou l pran Roody an tanke yon chanpyon. Yon dola. M ap ba w egzanp. Paske tout bagay kòb. Soti de makèt Ayiti a pou travèse nan lòt makèt, se yon kòb anplis ke l ye. Pwomosyon atis lan. Èske w la? Kounye a la. Lèl pran Roody li potel nan make li potel nan li potel Jamaica li potel lòt kote eske Digicel konnen ke sil te depanse 1 milyon dola sil pot Roody nan lòt makèt la lap rapòtel 3 milyon dola oubyen 4 milyon dola. Men konpayi a pa egare tou li pa pral annik vini ansanm avèl tankou tankou yon sachè zanmann sanl pa gen tankou yon plan. Premye kalkil li fè fòl konnen ke lap rapòtel yon kòb anplis Sil pap rakontel ankò anplis li pap janm fè Roody plezi antan ke ayisyen pou lal metel nan lòt makè. Pa fèm sa paske di sal tout kote. Tony Tony ann klè son bagay ann klè son bagay. Digicel te fè platfòm sa o nivo nasyonal. Li te fè pou tout moun tout atis pa vre ki soti nan diferan pwovens antre vin pèfòm epi.